Se istwa yon pòv malere ki se yon lepè ki chita bò lari a kap mande. Ou menm ki fèk tonbe sou video sa, pa bliye fè sa, abòne ansanm avèk nou, like video a, kòmante l epi pataje l. Granmoun sa se ton Kajou. Li chita bò lari a, lap mande moun kap pase. Jan nou ka wè sa, bagay yo sanble pa bon pou ton Kajou menm menm menm menm. Se plenyen lap plenyen sèlman paske li poko ka jwenn yon moun pase omwen pou l ta mande l yon bagay. Depi maten li pa manje, li grangou, li pran lari a, li poko ka jwenn anyen. An nou swiv toujou kòman videyo a li menm li pral fini. Demwazèl sa rele Chloé. Li vin ap pase nan wout lan. Ton Kajou ki pral adrese l. Ton Kajou ki di, Ey, bèl demwazèl, silvouplè, depi maten mwen nan lari a, mwen pa manje, mwen pa bwè. Silvouplè, èske ou ka lage yon bagay nan men m pou m ka al achte yon bagay pou m ka manje? Silvouplè, Bondye ap beni w. Epi n ap gade pè a k ap pale avè l avèk senplisite. Demwazèl la ki di, Kòmsi nan bouch mwen w ap boure bòl sa a, ou mete l twò pre m wi. Pè a ki di, Mande Bondye padon, m pa tap janm fè sa pitit mwen. Sof ke m grangou la a, mete yon bagay nan men m pou m ka al achte yon bagay pou m ka manje. Ti dam nan ki di, Kòman, ou te mete m travay pou ou epi l choute bòl la, apre sa li vire do l l ale. Misye li menm se Michelson. Li vin ap pase nan wout la tou, pè a ki pral adrese l, li di, Pitit gason m, silvouplè, mwen nan lari a depi maten, mwen pa manje, mwen pa bwè. Si w ka fè m gade yon bagay, petèt mwen ka lachte yon bagay pou m ka manje. M ap gade san ezite jenòm nan ki pran bòl la, li voye l jete. Vin gen yon twazyèm demwazèl k ap pase nan wout la. Demwazèl sa a rele Sara. Epi pè a ki adrese l menm jan ankò. L ap gade demwazèl la ki gentan ap pran ka de pè a. Lap manyen tèt li a di poukisa nan lari a ou chwazi rete? Poukisa ou pa chèche travay? Pè a di a, ou konnen m fin granmoun pitit fi m, m pa ka nan travay ankò e m grangou. M oblije vin chita bò lari a pou m ka mande paske tout fanmi m mouri, m pa gen moun, m pa gen pitit, m pa gen moun kap lonje men ban mwen. M oblije vin nan lari a. Epi n ap gade demwazèl la ki fouye men nan pòch li. Li bay lepè a yon pakèt kòb. Apre sa, li ede lepè a kanpe. L ap gade pè a k ap di, Pitit fi m, ou ban m twòp kòb wi. Kòb sa twòp. Epi, demwazèl la ki di, Pa enkyete w, se mwen k ba w l. Apre sa, parèt nan lari a, ou mèt ale. L ap gade pè a k ap remèsye Bondye, apre sa, li leve l ale. Waw! Se la a videyo a li menm li pral bèl la. Paske twa moun sa yo, yo te o randevou. Yo te gen randevou pou yo te vin lakay yon moun, kote moun sa a t ap gen pou l chwazi youn nan yo pou l al ba li yon travay. E n ap gade de moun sa yo, n ap gade Chloé ansanm avèk Michelson k ap fè diskisyon antre yo, k ap di, O! Tankou nou menm la, sa nou vin fè la? Paske travay sa a, m garanti nou se mwen wi bòs la ap bay li. Bon sak fè e lakay li direk li chwazi fè nou vini prè poul ka fè chwa a pi byen. Epi nap gade medam yo, mesye dam yo kap fè diskisyon antre yo. Men lòt demwazèl la li menm lè yo wèl pa vle pale, yo ap ensiste poul pale, li di li menm li pa nan pale anpil, si li jwenn li mèsi Bondye, li pa jwenn li tou mèsi Bondye. Epi se konsa pitit mèt travay la. ki vini, yo salye yo. Epi li di, Bon, mwen byen kontan paske nou vin isit la pou nou ka chwazi ki moun nou pral bay travay la. Men, se pa mwen menm k ap gen pou fè chwa sa a, se Papa m. Epi nan apre li di avèk ti sè l la, Al chèche Papa m pou l ka vin fè chwa a. Donk, papa a ki rive, l ap gade Jason ki gentan vrèman sezi, e de menm pou Chloé ki vrèman sezi tou. Paske li pa ka konprann sa kap fèt la la. Donk Lebra ki pral pran la pawòl, li pral di, donk nou byen kontan nou vin isit la pou nou ka fè chwa moun ki pral gen pou travay nan antrepriz pitit gason m lan. Donk nap gade pè a ki di, jan nap gade m nan la a, m wè nou sezi. Kidonk mwen pa t janm malere vre, mwen pa t janm yon mandyan. Pitit mwen ki te deside bay yon travay nan antrepriz li a. Donk. Mwen pa t vle l chwazi nenpòt moun, mwen te deside fè tès la konsa. E se rezon sa a ki fè mwen te aji nan fason sa a. Si se pou lajan, nou pa manke lajan nou menm. Nan apre li remèt ti dam ki te ba l lajan an, lè l t ap mande a, li remèt li lajan sa a. Epi l ap di, Pitit fi m, m renmen jès ou te fè a. Malgre ou pa t konnen m, ou te chwazi ede m. E m panse ke pitit gason m, e chwa a pa lòt ke li menm. Se li menm menm k ap gen pou travay nan antrepriz ou a. Abousa rès moun yo, mete yo deyò la pou mwen. Epi n ap gade pitit pè a ki di, Enben, chwa a ki gentan fèt deja wi mesyedam, silvouplè nou ka ale? Donk, n ap gade Sara k ap remèsye. Pè a, lap di, Mèsi anpil wi paske m te vrèman bezwen travay sa a, mèsi anpil. Dòk a jouk ap di, Se ou menm pou remèsye, paske se ou k gen bon kè. Se yon moun konsa ke pitit mwen li menm li te vle pou met nan travay li a. Apre sa li ba l yon akolad, l ale. Zanmi m, ou menm ki tap gade videyo sa, aprann sa byen. Lè nou wè yon moun nan lari a, pa janm gade l sou aparans. Ann toujou ede moun ki nan bezwen yo. Pa bliye like video sa, pataje l epi abone ansanm avèk nou. Nap kwaze nan yon lòt video.